Depi yè map rele w ou pa janm pikòp telefòn nan. Mwen di w konsa telefòn nan dichaj. Ou konnen gen pwoblèm kouran pa gen kouran lakay la. Mwen w vwala pwoblèm edh sa yon pwoblèm li ye edh pa janm vle bay kouran moun rete nan fè nwa. Gen lè nèg sa yo pa peye pou yo travay. Wi bagay sa met moun nan divizyon lè w panse telefòn nan sone kote m nan epoutan li pa sone vre. Men mnchè sak fè m di w sa m pa vle kòmsi pou m al nan twonpe w. M pa vle kòmsi pou m al nan sòti avèk lòt fanm pou m al nan kòmsi. Ouff ki bò lòt fi wap pale la. Monchè lèm di lòt fanm nan e pa tankou kòmsi bagay yo konprann pou mal nan flagran deli dayè ou konnen mariw pa yon pye lejè ou konn sa m pa yon pye lejè ou konprann m pa pral bay ankenn fanm mal nan konn plasman dom pou yal nan palem mal ou konprann sa m di w nan men cheri kòmsi m vle pou konblem ou wè sa m di w nan ou wè lè ou gen yon moun nan menw

M ta swete l li gen bon moun nan men l pou ki gide l nan chemen chwa l nan relasyon li. Non, m pa bezwen pè papi m nan. Paske ou wè jan m ap gade l la, l ap mande l pou m pa janm fè l pase mizè. Paske m gentan mete so pa m sou li, se li m bezwen pou madanm mwen. M pa bezwen lòt moun ankò. Ote. Deja wè son bon ti gason w ye e se pa ti bredjenn kap mete pantalon anba bounda yo e ki pap regle anyen. Non! Pantalon anba bounda. Bon men paske blan pa voye pantalon ki ka moute nan tèt moun. Si blan te ka voye pantalon k moute nan tèt moun men nan tèt moun tap met pantalon. M santi senti m twò ba pou m met pantalon m pè a. Ou pa bezwen enkyete w. Ou pa bezwen enkyete w.
Selman meme.

Monchè bilele menn sa kèm tye kou la menn ou konnen e patnèm ou ye ebon yon ti konsèy mtye kou la ou konnen Melissa ti mennaj mwen an. A monchè ou konnen konseye'm ye monchè ou konnen mpap janm lago'l antounen ou konnen.
Monchè mtwouve pa gen lòt solisyon poum te kapab jwenn manzè pi byen nan vim paske son fanm kem renmen anpil son fanm kem renmen kòmsi depase monchè. M gon ti program mwen anvi fè. M vle just vle fiyanse avèk manzè men. Men m ret dan di sa deja pou l al di papa l sa men m pa konn ki repons papa l ap ba li men anvan mwa fini m just vle fè fiyansaj la men se ou menm mwen vle ki pou parenn maryaj la. Ah monchè, ou konnen mwen t konsew ou monchè. E pi bèl ide pozitif ou gen la wi menn. Gwo bagay li ye menn paske dèfwa. Ou konn renmen moun nan, epi moun nan vin santi ke ou pa sou serye, pa le fè ke kòmsi pa gon yon bagay ki di antre nou, yon bagay ki pi serye ki fèt menn, monchè mwen, se sèlman sa m te kapab fè pou m te kapab genyen manzè. Monchè, ban m di w ankò, lè w jwenn fi sa yo, se pwofite, pase pou kounye a ou pa jwenn jan de moun sa yo. Pase ou konnen, jèn kounye a la yo fin fou, yo fin anraje, epi yo lan lari avèk zanmi k ap gate yo lan tout pwogram yo, lan tout bagay, ou wè ou jwenn. Jèn tifi sa wèl pozel li konprann ou ou konprann li se pwofite fè sak pozitif lan menm. Monchè menm se sam te vin diw ou deja parenn maryaj la anvan mwa fini map fè ti fiyesaj la men jan map fèl la li tankou yon ti pwogram envite plizyè zanmi paranl vini epi nou fè fiyansaj la ah fiyèl ou pa bezwen pale ah bon ok depi kounya m kòmanse relew parenn yes enben dakò tande patron esam te vin diw menn pa bliye nenpòt sak fèt menm map fè w konnen enben ok enben ok direktè enben fiyèl pridan hein pale de patron.
Artiste m paka jwenn Edme kòk Leytan se yon bon ti gason pa konnen yo konn mennaj li byen. Pa konn si lap tronpe bagay men aparans li montrem li son bon ti gason. Bon wi. An non e nan. Sa va papa?
Viv chak jou a sa.

Epa dat misye m tande li renmen avèk ou m potko tande mo sa nan bouch la pase tout tan m pat tande mo sa la m potko klè m potko anpè menm. Wi papa m te gentan di l wap dakò. M kontan si l gentan fè chwa a pou l fè sa pou li pa gentan rantre nan yon seri de koze pou rara gansan vin mete pye. Non non papa ou pa wè m di w non anyen menm menm menm.
Bon ki jou li di. E lap fè fiyansay la la. Bon nou poko chwazi yon jou fiks non paske nou m te di fòm vin pale avèw anvan aprè lèm fin pale avèw aprè ma fèl vin kote w li menm. Enben son bagay ki poko sèten. Nou fin konkli papa, nou fin konkli se desizyon sèlman nou tap tann, ou konnen li yon ti jan pè karaktè w m te di ma vin pale avèw anvan aprè sa ma fèl vin kote w ma pral relel nan telefòn la map dil ou dakò epi la vin pale avèw menm lè nou dakò demen si Dye vle li kapab fèl wi papa. Ebyen pale avèk li dil ki jou epi na banm jou a epi mwen menm map tandel nan bouch li se lèm tandel nan bouch al dirèkteman men ki jou men kilè lap fè bagay yo e lè sa mwen menm ma fin anpè ma konnen wi lap fè sa. Wi map relel m pral relel poum dil sa. Planifye jou avèk li epi wa di mwen sa poum konnen.
Anben ok papa.
Ok. Ok papa. M pap rete non mwen. Anben ok papa al lonje kòw.

Mwen wè ou te wè jan m te ye avoka m. M te alèz m pa t janm kache la a, m pa t sipoze fè gwosè aksyon sa a. Mwen renmen pè m pè yo wi ki fè m pa di l sa.
Se o Bonèt sa li menm se tankou grenn chen l ye wi pa dèyè l gade. Jodi a ou jwe 18 la? Demen ou pa jwel Elias Alsos. Gade yè m jwe 30 m pa jwe jodi a men l sòti humm se ou kalkil sa pou li ta bon an. Papa.
Oh koman ya mimi. Papa m te byen bezwen w la wi. Ann pale avè m non pitanm. M jwenn yon dyaspora wi li di m li renmen m. An diaspora? Sa w di l?
M pa di l anyen, m gen mennaj. Ki bagay mennaj w ap pale la? Ou sou wout ou, ou jwenn yon diaspora, ou pa konn si se Bondye t voye l sou wout ou oubyen si se lè sen yo. Epi ou la w ap di m konsa ou gen mennaj? Sa mennaj sa ka fè pou ou? Oh! Men nou pral fiyanse la. Wa ha la la sa bay la.
E fiyanse a ka baw manje. Huh! E yon diaspora ou di li ye? Ki kote l di lap viv? Etazini.
Etazini? A pa li papa. Huh! On dola ameriken ou konbyen l bay koulye a? Huh! Ou gen lè Gade wè Tèlman mwen m tèt mwen anbouyi atcha pou m wè sa k ka bay nan kay la Wè se kalkil bòlèt m ap fè Pase koulye a Lwa yo pa vin bay moun rèv ankò Vin ba w bonbon Menm jan sa te konn fèt ayè Koulye a wè se kalkil m ap fè Pou m wè si m ka jwenn 2 gouden pou m ba nou manje Humm! Kounya mwen menm kò a fin tchoule m pa kapab ankò. Ou jwenn yon dyaspora k ap pale avèk ou, w ap vin di m o w gen mennaj. Humm! Antouka, de mech leve, mennen dyaspora lakay la ban mwen. Mennen dyaspora lakay la. Pase, ey, ou pa ka mennen de mèg pa fi yo di w. Pitit. Men papa w te gentan aksepte mennaj lan. Pipipipipipip!
Men aksepte mennaj. Bon! Ou pa tande? Yon dyaspora ki vini pou leve w atè a. Ou gen mize larekonesans wi pitit. Hein? Antouka, mwen menm, afè bagay mennaj w ap pale m nan la, koupe m sa sèk. M ba w demen maten o ptijou. Men nèg dyaspora lakay la. Sista pitit ki tout bri sa m tande a m te nan telefòn. Pitit ou pa sonje bagay dyaspora m tap esplike w lan? Wi. M sot di papa m sa la pitit papa m mete m chalè la pitit li di m demen si Dye vle ob ti jou pou m mennen dyaspora la m sezi wi. Ou menm sa w ap fè nan ka sa? Oh anben sa m ap fè bon m gentan gen mennaj mwen deja m pral fiyanse avè l m di sa nou tout te okouran de mennaj mwen. Mwen menm nan bagay ou m lave menm.

Meme tap palem de ou. Yeah. Antouka li nan menw e mwen m gentan alèz avèw m gentan abitye avèw mwen menm. Bon sa m wè sa de konpòtemanw m gentan m gentan wè jan ake la. Mwen renmen sa mwen renmen sa. Se kòmsi janm diw la e moun paw li pa ko li pa ko gen mennaj ok e bon menm poul al lekòl se mwen ki amenm M mennen l al lekòl. Lè m pa la, se tonton l ki mennen l. Anseyan se moun sa a lepli souvan. Yo toujou kenbe timoun yo. A prensip.
A prensip? Wi.
Yè, m renmen sa.
Bon bagay.
Yè. Antouka, e li la, mwen menm, kay pou ou. Ou pa gen pwoblèm menm. Sa w di m la, kay pou ou. Depi w fè tout bagay ou dan la dwati, kay pou ou. Mon chè, pè a, nou pa bon, nou pa bay tèt nou manti. Anseyan nan viv yon kote, gras a Dye. Nou ka fè anpil bagay.

Nèg yo la, yo kòmanse fini, bon. Ti bal, sitou pou televizyon sa yo, bon. Kòman yo di yo ankò, bon, ba sa yon ti jan. Wi, yo rele yo televizyon gwo bounda. Kòman yo sa rele Ayiti? Wi, se sèl bagay ki gwo bounda, Ayisyen pa renmen. Oh, tè chaje, tè chaje. Ayisyen renmen fanm gwo bounda. Ye, men pè, ou komik an menm tan.
Kou li a m tande son afè figi plat.

Koulya la mwen menm ki pa fè bagay sa yo lontan ou pral mandem nan fè paspò tou? Yeah pase m gen anpil sipriz ou pa janm konnen. Oh ha!
E koulya m pral nan lanfè ui pase m pat gen dyaspora.
Non bon, sa m pa kwè sa ap koute w anpil kòb pou w fè yon paspò. Epi n ap jis aranje sa. Ok. Pase dayè m.

Te dwe mnde w tann ma vin peye w se bagay yo poko bon nan menm ou konn ou konn prete dan menm tou wi. Oh bon sa pa pil nan koman ye la. Ah ok ok anfom deja kontrarye la ou konprann ou pale deja papi bon sa papi. Eskize banm mka fon ti chita. Chita non.
Wi pap, m son ti randevou m te gen ansanm avèk Melissa epi m te vin kote l li pa la. Ki Melissa? Melissa mennaj mwen papi. Mennaj?
Ahh pale sa w bezwen non, mennaj. Bon ou Melissa li menm ou konnen konsa konsa li fèt pou m mete l kote li la m depanse anpil pou li wi. Ou pap travay ou pap fon mèd epi pral pase mizè avèk ou hein En patan mwen wè chèz sa li tou fin kraze anpil kòb mte achte kòb chèz sa fon ti kanpe fon ti kanpe fon ti kanpe paseke nan fin krazel pou mwen En patan dojodwi Melissa. Pa annafè avèk pa itil. Ou tande m? An patan de ojodi, Melisa pa avèk pa itil. Ou tande? Hein? Gade, ou pa fè kè m, tansyon m monte m nan. Fout ou deyò la, tande! Fout ou deyò! Mèwd!

Meme tap palem de ou. Yeah. Antouka li nan menw e mom m gentan alèz avèw m gentan abitye avèw mwen menm. Bon sa m wè sa de konpòtemanw m gentan m gentan wè jan ake la. Mwen wè sa mwen wè sa. Se kòmsi janm diw la e moun paw li pa ko li pa ko gen mennaj ok e bon menm poul al lekòl se mwen ki amenm. M mennen l al lekòl. Lè m pa la, se tonton l ki mennen l. Anseyan se moun sa a lepli souvan. Yo toujou kenbe timoun yo. A prensip.
A prensip? Wi.
Yè, m renmen sa.
Bon bagay.
Yè. Antouka, e li la, mwen menm, kay pou ou. Ou pa gen pwoblèm menm. Sa w di m la, kay pou mwen. Depi w fè tout bagay ou dan la dwati, kay pou ou. Mon chè, pè a, nou pa, bon, nou pa bay tèt nou manti. Anseyan n ap viv yon kote, gras a Dye. Nou, nou, nou, nou ka fè anpil bagay.

Nèg yo la, yo kòmanse fini, bon. Ti baz, sitou pou televizyon sa yo, bon. Kòman yo di yo ankò, bon, ba sa yon ti jan.
Yo rele yo televizyon gwo bounda. Kòman yo sa rele Ayiti? Wi, se sèl bagay ki gwo bounda, Ayisyen pa renmen. Oh, tèt chaje, tèt chaje. Ou konnen, Ayisyen renmen fanm gwo bounda. Ye, men pè a, ou komik an menm tan.
Koulye a m tande son afè figi plat.

Oh ha! E kounya m pral nan lanfè li pase m pat gen dyaspora.
Non bon, sa m pa kwè sa ap koute w anpil kòb. Pou fè yon paspò. Epi n ap jis aranje sa. Ok. Pase dayè m
se yon sitwayen ameriken. Yeah. Ok.
Yeah, sitwayen ameriken. Bagay se bagay rapid rapid. Rapid rapid.
Bagay se pa p pran tan.

Map vin peyew se bagay yo poko bon nan menm ou konn ou konn prete dan menm tou wi oh bon sa papi nan komanw ye la. Ah ok ok ou anfom. Deja kontrarye la ou konprann ou pale deja papi bon sa papi. Eskize banm m ka fon ti chita. Chita non.
Wi papi son ti randevou m te gen ansanm avèk Melissa epi m te vin kotel li pa la. Ki Melissa? Melissa menaj mwen papi. Menaj?
Pale sa w bezwen non mennaj. Bon ou Mennij sa li menm ou konnen konsa konsa li fèt pou m mete kote l ye la. M depanse anpil pou li wi. Ou p ap travay ou p ap fè yon mèd epi pral pase mizè avèk ou. Hein! An patan pou wè chèz sa a, li tou fin kraze. Anpil kòb m te achte kòb chèz sa. Fè yon ti kanpe, fè yon ti kanpe. Fè yon ti kanpe. Paseke n ap fin kraze l pou mwen. An patan dojodwi, Melissa. Pa annafè avèk pa itil. Ou tande m? An patan de ojodi, Melisa pa avèk pa itil. O! Gade, ou pa fè kè m, tansyon m monte m nan. Fout ou deyò la, tande! Fout ou deyò! Merd!